Ke près la, ke près pale, ekri, televize, medya an ond yo, nou di tout moun yon gwo bonjou etandone ke li poko midi. Prezans nou la maten an, li pa lòt bagay. Kòdonatè nou an pral di pi plis nan sa. Men mwen, m te vle di nou sa paske mwen menm, vwa m lè m pale, M pa gen pale pou m fè anpil ak moun, se desizyon m pral pran. Pa bliye, semèn pase nou te nan lari a, kote ke yo te bay pitit Desalin yon iltimatòm pou l te rantre tèt li nan sa k ap fèt anndan peyi n anba kay Karikòm nan. Nou te pran inisyativ paske nou te wè san pèp la t ap koule twòp. Nou te wè anpil moun ap tonbe. Nou nan Pitit Desalin, nou te pran desizyon. Nou di, inevitableman, si pèp la mande nou pou nou fon chemen, nou oblije, nou fè l. Men pa bliye konbyen tan yo te bay nou. Yo te bay nou yon iltimatòm, yo te di, yn fwa nou pa antre, y ap fèmen tout brèch kote ke nou ta ka pase. Men m pa konprann anyen. Depi pitit Desalin fin antre, m wè tren an t ap kouri. Se gade m gade, m wè kawotchou kòmanse ap rache. M wè tren an, li frennen sèk. M pa konnen, m konnen tren depi l lage, li lage nèt. Jodi a, nou vle anonse la kominote entènasyonal pou n di yo nou menm nan pitit Desalin nou pa enbesil. Pinga w panse. Lè m pale de kominote entènasyonal la, m pale de moun ki pi voras yo, Lèzetazini, Lafrans, Lekanada, apre sa ak tout rès yo ki dèyè do Ilan. Pinga yo panse se egare nou ye, nou menm nan Pitit Desalin. Fò n di yo byen, nou konprann sa y ap fè a. Ariel ak tout minis defakto ki la yo, se domèstik nou yo ye. Se domestik la kominote entènasyonal jodia la m wè konsèy la m wè lap mache klopi klopan m bezwen konn pou ki rezon e iltimatòm nou vin ba yo jodia la nou ba yo yon iltimatòm de 24 è dan limedya. Yn fwa la kominote entènasyonal pa tire la reverans ou wè m pa pale avèk gouvènman k te la a non m pale ak la kominote entènasyonal paske moun sa yo k ap deside a se sou zòd la kominote entènasyonal yo ye lè w wè nou pitit Desalin nou obtanpere nou gon rezon wi paske nou vle fè pèp la ralonti souf apre sa nou ka fout kanpe nan lari a tout jounen. Nou ka kanpe nan lari a, si w vle tire, tire, si se gaz wap bay, bay gaz tout jounen. E nou pap janm kanpe. Pa bliye m toujou di nou sa, nou pitit Desalin, nou gen anpil fòs, nou gen anpil detèminasyon, nou pi plis, nou konn goumen. Piga kominote entènasyonal ap panse se egare nou ye. Sa kap fèt la, nou ba yo 24 è dan limedya si yo pa pran yon desizyon, nou pral kòmanse mache nan tout depatman ou konnen ki egziste, nap fout fèmen depi se biwo ankò. Paske se kob yo jwenn pou yo fonksyone ki fè yo kenbe batay la. Depi yo gen malè. Yo pa obtanpere. Yo pa pran desizyon pibliye non moun k anndan konsèy la. N ap fout fèmen depi se biwo nan semèn k ap rantre la. Nou p ap kanpe. Vwa nou di la, nou se pitit Desalin. Nou pi plis. Pa bliye, nou gen Moyiz Janchal ki pa mare nan pye tab sanzave. Si Moyiz te mare nan pye tab sanzave. Nou pa tap ka pale konsa non. Nou tap kanpe lwen. Nou tap gen nou tap konsi nou ta nou pa tap gen pou la fwa pou nou pale. Men pa bliye jodi a nou gon kòdonatè ki serye. Nou gon responsab nan pitit Desalin. Responsab pati a li pa mare nan pye tab okenn sanzave. E nou gen Wisly la tou ki toujou kanpe, ki toujou bay tout san l pou nou. Jodi a la, nou di Moïse Jean Charles mèsi. Nou di Moïse mèsi, kote w ye a fò w santi w fyè. Senatè Moïse, nou di w mèsi pou kouraj ou, pou detèminasyon w, pou fòs ou. Nou di w mèsi ankò, paske si ou te gen dwèt long, jodi a la nou, nou pa t ap gen fòs. Nou konnen. Nou pale, nou fini, nou siyen dèyè l. Si la kominote entènasyonal pa obtanpere, n ap fèmen tout sa ki egziste nan peyi nou an la. Pa gen anyen k ap ka fonksyone. Nou pral bay lòd a tout moun ki nan Pitit Desalin, nan tout depateman yo, ke Nò, ke Nòdès, Nòdwès, Nò Sid, Sidès, Sidwès, Lwès, n ap fèmen tout sa ki egziste. Se okap ki bay leton. Kòdonatè jwèt pou ou. Nou menm pitit Desalin nou pa vèvè. Nou pa lanse batay la. Pitit Desalin! Pitit Desalin! Jiskobou! Jiskobou! Jiskobou! Jodi a se lendi, yon lendi ki fè 24 avril, ki fè 15 avril 2024. Donk nou se OJAM. ki se òganizasyon dè jèn pou lavansman de Milo. Nou tye pou n salye laprès pale, ekrit e televize, san zoubliye lè medya an liy. E nou tye pou n salye lidè enkontestab la, lidè Pitit Desalin nan, donk sekretè jeneral pati politik Pitit Desalin nan Jean Charles Moïse. Nou tye pou nou salye. Tout bòd pitit Desalin ki twouve yo nan tout rès depatman peyi a. Donk jodi a, ki te gen yon deviz ke n ap ale jiskobou e anyen pa gen dwa fè n kanpe. Donk, nou vin la, nou pa vin di anpil bagay, paske nou gen kowòdonatè nou nan depatman Nò a ki se Pierre Wisly ki chaje pou vin delivre mesaj la. Men nou menm, kòm reprezantan òganizasyon nan depatman an e ki soti nan komin Milo pli presizeman, donk nou te gen mo pa nou pou n plase. Donk n ap di entènasyonal la, nou se pitit Desalin, e nou gon lidè ki rele Janchal Moyiz. Nou pa janm bese tèt devan kikonk. Donk jodi a, tout konpwomi ke lidè pitit Desalin nan avèk pati politik li a angaje anndan l, se pa paske pitit Desalin gen foli pouvwa, ni foli separe gato. Si nou te gen foli sa nou t ap fè l lontan. Foli nou gen jodi a, se wè tout malere malerèz retounen lakay yo. Foli lidè pitit Desalin nan genyen jodi a, se wè san pèp ayisyen an sispann koule sou tè Dayiti. Jodi a, pwoblèm ki fè jodi a nou antann ak dyab menm pou ke bon rale mye nan peyi a, se jis pou timoun yo retounen lekòl atravè tout 10 depatman peyi a. Nap di entènasyonal la, pitit Desalin pa vin separe gato, nou pa abitye ak pouvwa. Fòk yo gade depi nan kreyasyon pitit Desalin, nou pa nan pouvwa, nou pa abitye ak pouvwa. Se beton nou fè, se lari nou fè. Fòs nou se diskou nou, fòs nou se mas la, se pèp ayisyen an. Nou bay yon delè jodi a, isit nan Nò Kap Ayisyen, pou nou di entènasyonal la, nou pap pale avèk Patrick Boisvert. Nou pap pale avèk Ariel Henry, moun sa yo deja depase deja yo devanse nou deja. Jodi a se entènasyonal la ki reprezante moun sa yo nan peyi a. Nou menm pitit Desalin nap di a entènasyonal la nou bay yo yon delè de 24 è senpleman pa plis ke sa. Fòk yo pa bliye jodi a depatman Nò a se sèl koulwa ki rete men nou menm kòm reprezantan pati politik pitit Desalin dan le Nò, Nou pa t kite koulwa sa pou te sèvi Leta san koutya sa a, Leta malveyan sa a ki pa janm sispann brase. Nou te kite koulwa imanitè sa fonksyone. Se pou dè moun ki bezwen al pran swen sante, se pou lòt vwayaj ki gen pou fèt pou peyi a, men se pa pou te gade jan de moun sa yo pou te fè tranzaksyon, leve lajan nan bwat piblik yo, nan bwat Leta yo chak aprè midi. pwal jwenn Patrick Boisvert e pou voye bay Ariel Henry pou kontinye anrichi entènasyonal la nan peye otèl, nan fon pakèt bagay kòm pèdiyèm. Ebyen jodi a, aprè 24 è ke non 9 manm sa yo pa pibliye nan jounal Le Moniteur peyi Dayiti, non non peyi Dayiti nap fèmen baryè sa a e fòk entènasyonal la konnen jodi a peyi a redwi a vil Kap-Ayisyen, li redwi a depatman Nò a. Donk se sèl koulwa ki rete pou ke peyi a siviv. Pou ke gen de bagay ki rive, e nou di sa, sa pa gen manti ladan l. Menm jan, Desalin pa t janm di yon bagay pou l pa fè l. Se konsa, pitit Desalin atravè lidè nou an ki se Moyiz Janchal, pa gen dwa janm pran pozisyon politik epi yo fè bak sou li. Nou ba yo delè de 24 è. Depi sa pa respekte, non 9 manm yo pa pibliye nan jounal Le Moniteur peyi Dayiti, Lenò, Zwazo pa pase anlè, anyen pa rive nan depatman. E si, toutfwa, Yon moun ka chwazi vin itilize byen depatman an o detriman de pèp ayisyen an k ap soufri depi dikdantan, kote ke on gwoup sendenden kanpe pou kontinye bwa san pèp sa a, ebyen se sou zantray nou nannan y ap pase. Donk m kwè li te enpòtan jodi a pou ke nou te prezante n devan laprès e pou n te adrese nou dirèkteman a entènasyonal la pou n di yo, Lide pitit Desalin nan, nou pa nan separe gato, nou pa nan pouvwa se bebe tou nou viv. Nou vin la a, se jis pou ke pèp ayisyen an retounen viv tankou tout pèp sou latè ap viv. Mèsi anpil.